Objektif konferans de près maten an la, se pou denonse tout manipilasyon, tout difamasyon, tout manti yon gwoup moun ki pa vle wè lotri leta ayisyen egziste ap fè sou do l e nou konnen deja ke lotri leta ayisyen an li nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil kote se gwo jefò Direksyon Jeneral la ap fè pou remanbre lotri a nan objektif pou komèsyalize epi regilarize sektè jwèt aza a anndan peyi Dayiti epi patisipe nan devlopman peyi a jan lalwa 2 septanm 1958 la menm li egzije lotri a. Ensidan ki pase madi 24 oktòb 2017 la. lage gwo diskredi sou do lotri a, sa ki bay ajan nou yo, ki se de jèn, anpil difikilte pou yo menm yo fè travay yo jan ke yo sipoze fè l. Jèn sa yo, se pitit pèp la, se ti frè avèk ti sè pèp la. Son seri de jèn ki ap travay nan leta peyi yo. Y ap fè pwomosyon pou katriyèm tiraj loto 90 la. Malerezman, jèn sa yo, yo sibi agresyon nan men moun nan blòk Nazon. Se sa k fè, Direksyon jeneral lotri a Li kondane ak tout fòs li zak barbar sa yo ki fèt sou jèn anbasadè avèk anbasadris loto 90 sa a ki toupatou nan lari nan zòn metwopolitèn nan avèk diferan lòt kote nan peyi a. Jan direktris jeneral la, Marie Margaret Fortuné te di l deja nan medya yo, li pa gen ankenn rapò ni de lwen ni de prè avèk zak briganday ki te fèt sou manifestan. De machin yo te idantifye sou rezo sosyo ki t ap tire sou manifestan pa pwopriyete lotri leta ayisyen. Sa vle di nou pa gen anyen, anyen pou nou wè avèk zak tire ki t ap fèt sou manifestan. Se sa k fè n ap ankouraje, egzòte lapolis avèk lajistis pou yo pran tout dispozisyon pou ankèt la li abouti, pou ke yo pini moun ki enplike oubyen ki koupab ni de lwen ni de prè nan zak malonèt, barbar ki te fèt sou manifestan yo. Nou dwe sonje lotri leta ayisyen se pa bal li tire se bòlèt li tire. Piga ankenn moun konfonn be ki nan bòlèt la. Nan boul bòlèt avèk be ki nan bal. Sa vle di nou pa gen anyen, anyen, anyen pou nou wè avèk zak barbar ki te fèt sou manifestan. Se pou popilasyon an rete tèt frèt. Se pou popilasyon an poze. E se pou li konprann tou jwèt k ap jwe la a. Pa bliye nou nan debi ane fiskal 2017, 2018 la. Sa vle di se moman pou moun ki gen gagè, pou moun ki gen bòlèt, pou moun ki gen kazino, pase nan lotri leta ayisyen an vin pran otorizasyon yo. Donk si nou vle konprann sa k ap fèt la, nou ka konprann. Nou se gran timoun. Pa bliye tou ke nouvèl admistrasyon lotri a, se bò kote popilasyon an li kanpe. kote li egzije lajan k ap fèt nan sektè jwèt aza nan peyi a, se pou li retounen vin jwenn pitit pèp la sou fòm sèvis avèk akonpayman, jan sa li fèt plizyè fwa deja, menm lè gen anpil moun nan peyi a ki pa vle ke lotri a li pran oryantasyon sa. Se pou nou rete tèt frèt, se pou nou rete poze. pa pran nan manipilasyon. Kontinye akeyi ajan nou yo, de jèn sa yo ki dèyè a la, kontinye reklame biyè fich loto 90 la nan men yo, e n ap tou di tou, se pou tout moun, patenè nou yo, konsesyonè nou yo, tenansye yo, yo pase pran otorizasyon yo pou yo kapab fonksyone jan lalwa li menm li egzije sa a. Paske nou konnen nouvèl administrasyon an dayè, li di se pou bagay yo fèt selon jan lalwa li mande yo. Gouvènman Moïse Lafontan an li menm li ap travay pou van janjman an li soufle sou tout teritwa nasyonal la. Pou sa rive fèt, se nan tèt ansanm, se nan men nan men, se nan respè youn pou lòt. N ap kontinye mande popilasyon an tou pou li kontinye achte fich la a 25 goud e oubyen blòk lan a 1250 goud nan men ajan yo k ap nan biwo leta yo e k ap nan biwo prive yo tou.

TNH, Televizyon Nasyonal, ou ka pwochen milyonè a. Il suffit ke ou achte yon fich oubyen yon blòk fich. E ankò yon fwa, lotri leta ayisyen se zetwal chans ou. Se jwe pou jwe pou genyen.